Pwoche ekran an si yo pral mande w kòman w vle yo kominike ansanm avèk ou. Yo ka kominike ansanm avèk ou de diferant manyè. Si w vle se tèks ke yo voye ba ou, enben w ap di ke mwen vle se tèks yo voye ban mwen. Si w vle yo voye email ba ou, etan done w gen yon email, m seleksyone email. Mwen prefere ke w ta di email. Paske imel la li konsève boko pli lontan epi li pi fasil pou w jwenn aksè a enfòmasyon sa. Nenpòt enfòmasyon k vin nan imel ou menm si ou ta pèdi konpitè w pa egzanp, enben otomatikman w ap gen posiblite pou w al nan yon lòt konpitè pou w jwenn enfòmasyon sa epi li ka fasil pou yon lòt moun ede w si w ta bay moun nan aksè a imel la. Donk mwen mwen mete imel, mwen rekòmande w pou w met imel. Otomatikman pou w ta mete imel, men imel mwen te mete nan aplikasyon m nan, enben otomatikman yap mande w pou re rantre pou konfime imel la, donk ou vin la ou pran imel sa ki la epi ou wè yo di w re-enter email address, donk ou jis re rantre l la. Mentnan nou pral epi otomatikman ke w fini avèk pati sa wap save and continue ki toujou nan ba paj la depi w fini wap toujou ka vin la fè Save and Continue, epi lè w klike sou Save and Continue, se e enfòmasyon sa a k ap vin parèt la. Y ap pral verifye adrès ou, pa vre? Epi lè yo fin verifye adrès ou tout ba anfòm, tout sa n sot antre la a, yo verifye l, w ap klike sou Continue, epi e Men, otomatikman, enben, yo verifye idantite w. Depi w fin fè tout bagay nòmal, yo di w, enben, Idantite w verifye. Pa gen pwoblèm kounye a ou ka kòmanse aplikasyon an tout bon. Lè w pral kòmanse aplikasyon an, youn nan premye pati ki gen nan kòmansman aplikasyon an se pati sa a, Tell us if you getting help from one of these people. Trè enpòtan. Gen plizyè moun ki ka ede w nan aplikasyon an. Ou ka gen yon navigatè. Navigatè a se yon moun ke leta anplwaye pou sa. Yo antrene l pou sa, pou bay moun èd nan kesyon Obamacare, e moun sa yo se leta k peye yo. Yo menm yo pa nesesèman ajan asirans. Yo pa nesesèman ap travay avèk yon konpani dasirans. Yo jis ap travay avèk leta pou aplikasyon an sèlman. Ansuit ou gen dwa gen moun ki se Certified Application Counsel. Moun sa yo ankò se prèske menm jan avèk navigatè yo, men se de moun ki bay sèvis kominotè e ki ka ede w e avèk aplikasyon. Aprè sa gen yon seri de lòt moun ankò, gen non-navigator assistants pèsonèl, se prèske menm jan avèk moun certified application counselor yo. Epi, pati ki vrèman konsène m nan, se agent or broker. Mwen menm mwen se yon ajan, mwen se yon broker. Si se mwen ke w chwazi ki pou ede w nan aplikasyon Obamacare la, nan pati ta, pati sa a, fò w ekri non m, w ap wè kote ke mwen di ke son ajan oubyen brokè ki ede m, alò son fason pou ka byen konprann pwosesis la, epi otomatikman ke w ta mete son ajan oubyen yon brokè ki ede w, donk fò w vin la a pou mete non ajan an, siyati ajan an, epi fò w mete e e e e e NPN, National Producer Number, donk sa vle di ke se nimewo sa ke marketplace la rekonèt ke m gen dwa fè sa m ap fè a, Donk makèt men sa li bon yon nimewo, leta ameriken rekonèt nimewo sa, donk se nimewo sa ki ka al nan aplikasyon ki pral banm otorizasyon pou m reprezantew pi devan devan makèt ples oubyen avèk konpayi asirans. Mentnan si w estime pa gen pèsonn moun ki edew, wap vin la pou di none of these people. Paske gen moun ki ka estime, bon m pa bezwen èd navigatè, m pa bezwen bwoker, m ka fè aplikasyon m pou kont pa m, mwen ka kominike kòrèkteman avèk konpayi asirans lan, m p ap gen pwoblèm pou m detèmine kesyon doktè, kesyon de kouverti, ki plan ke m genyen, kòman plan m nan fonksyone, de bagay konsa. Donk pou mwen menm, mwen rete kwè ke m ka fè tout afè m pou kont pa m, donk m pa bezwen mete ke gen okenn ajan, okenn bwoker ki ede m, donk mwen menm m ap ekri ke none of these people. Mwen pa sigjere, menm si w gen konesans pou fè l konsa, men si w deside fè l konsa, depi w estime ke w ap alèz, ou p ap gen pwoblèm e ke w ap tire le meyè posib de pwogram Obamacare la san ke w pa gen asistans yon ajan avèk yon brokè, enben otomatikman vini la a epi seleksyone ke none of these people. Donk, ou pa gen okenn moun ki ede w, ou pa bezwen èd pèsonn pi devan. Pa bliye ke aplikasyon an, non sèlman ou bezwen èd pou w fè aplikasyon an, men w pral bezwen èd pi devan. Men, si se sa w chwazi, pa gen pwoblèm. Si se sa w, e, e, lè w fin chwazi sa w ap chwazi nan lis sa a, pa bliye pou nou rezime. Si w vle se mwen menm ki ede w nan aplikasyon an, fò w mete agent or broker, Fò w mete non m, Wissel, fò w mete siyati m, Pikan, e ansuit fò w kominike ansanm avèk mwen pou m ka fè w jwenn enfòmasyon adisyonèl notamman nimewo de pwodisè, pwodiktè nasyonal. Fò w mete sa nan aplikasyon an. M pa mete sa nan prezantasyon an, se paske s on bagay si m pa ede w, mwen pa kapab nan dosye w kòm moun ki ka reprezante w devan Marketplace avèk. peye konpayi asirans an. Menm si w ta mete non m, li pa nòmal, li pa akseptab pou mete non m si m pa ede w efektivman. Donk sa vle di, sa vle di kwa? Mwen oblije ede w. Sètènman prezantasyon sa se kòmansman èd la, men dezyèm pati nan èd la se ke m etabli kontak ansanm avèk ou, mwen ede w chwazi yon plan dasirans, mwen ba w detay de plan dasirans ke w ap chwazi a, mwen mete m a la dispozisyon de ou menm lè w pral bezwen sèvis. devan e ou gen fason pou kontakte mwen e ou ka kontakte mwen menm ou ka kontakte biwo mwen se lè sa a mwen ka e e e e ak e e pase nan dosye ou kòm moun ki ka reprezante ou e ki kapab e e e e e vin pase nan aplikasyon ou kòm moun ki se ajan ou oubyen bwokè ou n ap reprann trè enpòtan pa mete non m nan aplikasyon an si ou pa gen entansyon pale avè m Si w pa gen entansyon pi devan kominike ansanm avèk mwen pou m montre w yon seri de ti detay de mekanis plan dasirans avèk aplikasyon, konplete aplikasyon, efektivman fòk mwen ede w. Non sèlman prezantasyon sa se kòmansman èd la men fòm ede w davantaj pou m ka figire nan aplikasyon w lan kòm moun ki pral pase kòm ajan w oubyen bwokè. Si w konte fè sa, n ap byen kontan, men si w pa konte fè sa, pa mete non m pou nou pa gen pwoblèm. N ap avanse, depi w fin fè sa, enben, n ap avanse, ou di, yo pral poze w kesyon sekirite menm pou sa tou, yo pral di w ke ou te di ke se moun sa ki ede w, si nou ta vle kominike ansanm avèk ou pou nou etabli efektivman ou te di ke moun sa ede w, enben genyen yon kesyon de sekirite ki atache a sa. Donk, lè w, si w ta fin mete non m pa egzanp, se mwen ki ede w nan aplikasyon an e ki pral ede w pi devan pou sèvis de sante avèk konpayi dasirans lan, enben, Fòk ou kapab sonje ki kesyon de sekirite ke w te chwazi nan pil kesyon, nan de twa kesyon ke yo pral poze w la. Donk kounye a, ou pral sou flèch sa a, ou pral chwazi yon kesyon de sekirite pou sèlman pati sa a, e lè w fin fè sa, ou pral klike sou Save and Continue, epi ou pral tonbe sou ekran sa a. Lè w fin fè sa, ou pral tonbe sou ekran sa a. E kesyon sekirite mwen menm mwen te chwazi se te nan ki vil, in what city or town was your first job? Nan ki vil e ke ou te genyen premye djòb ou? Mwen m te travay an Ayiti, nan vil Pòtoprens, donk mwen chwazi Pòtoprens, se sa ki pral kesyone sekirite m pou ajan oubyen brokè ke m te chwazi a. Mentnan, m pa gen pwoblèm, nou fin avèk pati sa a, n ap fè save and continue. Alright, kounye a nou rive nan pati pou n al detèmine kiyès k ap fè aplikasyon sa. Ou wè kesyon an klèman? Li di, Who needs coverage? Ekskize. Kiyès k ap aplike pou gen asirans nan aplikasyon sa? Etandone m te mete non m kòm aplikan, li di m li rekonèt ke otomatikman l mete non m. Li ban m posiblite pou m di èske m gen lòt moun nan fanmi m ke m ap mete nan aplikasyon sa. Sa fè dezyèm opsyon. Lè w ap gade twazyèm opsyon an, se li menm nou te pale nan kòmansman an, ki trè klè, ki di ke èske w ap aplike pou yon lòt moun nan fanmi w, men ou menm ou p ap aplike tou. Gen anpil moun ki pa konn sa. Je m'excuse. Gen anpil moun ki pa konn sa, ki pa konnen ke mwen gen dwa fè aplikasyon an, mwen pa bezwen asirans, men m ap aplike pou yon lòt moun nan fanmi m, m ap aplike pou mari m, m ap aplike pou madanm mwen, m ap aplike pou manman m, m ap aplike pou papa m, Depi moun sa yo figure nan taks ou, se la done teknik lan enpòtan wi, depi moun sa figure nan taks ou, pa egzanp ou menm ou gen dwa se yon jèn moun kap gade prezantasyon sa ki pa egzanp gen 28 ans, 29 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ou se yon jèn moun, ou se yon jèn madam, yon jèn mesye, e pa egzanp ann di ke wap viv pou kont ou nan kay, epi wap viv avèk manman ou, wap viv avèk papa ou, Epi papa w pa gen asirans, yo pa gen 64 an. Pa bliye ke moun nan pou l kalifye pou asirans anndan Obamacare la, fò l gen mwens ke 64 an. Ann di w gen 40 an, manman w gen 62 zan. Manman w ap viv nan menm ka avèk ou. Manman w kapab depandan w nan taks ou. Ann di ke w file taks ou, eh, eh, eh, Head of Household. Ou pa gen mari, pa egzanp. Epi manman w nan kay avèk ou, manman w genyen 60 an, pa egzanp. Manman w kalifye pou Obamacare. Manman w pa gen asirans. Donk ou ka kalifye, ou kalifye pou aplike pou manman w, paske ou menm, w ap travay, se sa k pral ba w tax credit la, ki pral figire nan taks ou lane pwochèn. Ou pa bezwen asirans, donk ou pa moun k ap chache kouvèti. Se manmanw kap chache kouvèti, se manmanw ki pral gen asirans lan, men se ou menm ki pral gen kredi a pou fè manmanw kado kredi a. Sa a son done teknik trè enpòtan. Si nou bezwen plis detay sou sa pa bliye rele mwen, oubyen voye email banm. Mwen mwen te se mwen menm ki tap fè aplikasyon m pou kont pam, mwen seleksyone Russell Piquant only Si w ap aplike pou ou menm avèk mari ou, avèk madanm ou, avèk tout fanmi w, ou vin la ou seleksyone non pa w, paske l ap tou bay, pa defo, l ap tou bay non moun ki te mete nan aplikasyon nan kòmansman an. Ann di ke yo rele Magalie Amanda, yon fason ekri siyati m te chwazi, Magalie Amanda Joseph pa egzanp, donk la ou vini ou mete Magalie Amanda, se pa ou menm k ap.